Se pou nou kole fòs pou nou libere peyi sa anba grif malfini sa yo. Batay la kòmanse, li pap kanpe. Se pou sa nou menm pèp la, n ap pran lari a jou k ap jedi premye jiyè 2021 an pou nou al reklame dwa pou nou jwenn manje, lasante, bon jan lekòl, sekirite ak pou nou rive nan yon anvi ak pou nou viv nan yon anviwònman ki sen menm jan ak tout sitwayen nan tout lòt peyi. N ap mande nèg ki nan konfli ak nou yo, tanpri, pa tire sou manifestasyon an. Okontrè, mwen envite nou pou nou rejwenn nou pou nou batay kòtakòt pou nou defann dwa nou. Viv Ayiti, viv rezistans pèp ayisyen an! Viv fòs revolisyonè jenè fanm fanmi e alye manyen youn manyen tout ayibobo. E wòl fòs revolisyonè jenè fanm fanmi e alye manyen youn manyen tout se goumen pou gen stabilite nan peyi sa e toutotan nou kapab itilize e. kouraj nou e savwa fè nou tout antan nou kapab itilize l pou nou mande mesye yo e ke pou yo kanpe sou goumen sa paske m panse jodi a e mesye k nan katye popilè yo m ap pale de kris la m ap pale de ti lapli m ap pale de izo gon reyalite jodi a fòk yo teni kont de li n ap gade pandan plis pase yon mwa. Moun ap mouri nan Matisan pandan plis pase yon mwa, moun ap mouri nan Fontamara, otorite yo otorite yo pa pran okenn mezi pou yo frennen sitiyasyon sa ki gen nan Matisan ak Fontamara. Tandike, lè se Laboul ki annik touche pa yon pwoblèm, sa pa pran yon semèn, sa pa pran dis jou e ke pou yo rezoud pwoblèm Laboul la, tandike pwoblèm Matisan gen yon mwa. Sa vle di kisa? Li lè li tan pou nèg ki nan geto yo konnen e ke fòk nou met tèt nou ansanm pou nou kapote sistèm sa paske sistèm sa ki pa rekonèt nou kòm moun, sistèm sa ki pa rekonèt nou kòm sitwayen peyi sa, jodi a m panse zam sa yo e ke vo mye tan nou ta itilize l youn kont lòt. Tankou se moun Tibwa k ap mouri a zam sa yo, tankou se moun Gran Ravin k ap mouri a zam sa yo, tankou se moun Vilaj de Dye k ap mouri a zam sa yo, N ap toujou mande mesye yo pou yo fè lapè e ke jounen jodi a pou nou itilize zam sa a, jan m sot di l nan konferans lan, zam sa a ke nèg yo te pote ba nou an, zam sa a ke yo mete nan katye popilè yo, jodi a li lè pou zam sa a se pa antre nou ke nou itilize l, se pa youn kont lòt nou itilize l ke zam sa yo nou ka itilize kont yo. Ankò yon fwa, e n ap lanse apèl la bay Izo, n ap lanse apèl la bay Krisla, n ap lanse apèl la. bay Ti Lapli men se ann met tèt nou ansanm pou n gade kòman nou kapab fè e ke pou nou frennen sa k ap pase nan twazyèm nan. An se ki a trè avèk mesye Bèlè yo, m panse pa gen anyen ki twò gran, pa gen okenn sakrifis ki twò gran e ke pou nou fè pou Ayiti. Mwen menm m ap di mesye yo sa, nou konnen trè byen fòs revolisyonè Jenèf anfanmiye a l ye, manyen youn manyen tout pa gen moun nou pè e nou toujou repete l. Sèl gran Achitèk la ke nou konnen ki kreye nou e ke nou konnen nou pè nou menm. Nou pa gen moun nou pè. Men sepandan, nou gen manman nou ki se Ayiti ki nou eta trè kritik, ki nou eta trè deplorab. Peyi a pa ka ri, pa ka desann pi ba ke kote l ye a. Se poutèt sa, jodi a, m pa pral gade kantite moun nèg Bèlè tiye nan Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. M pa pral gade kantite moun ki mouri nan Wo Bèlè, nan Ba Bèlè. Jodi a e pou moun Bèlè konprann ke goumen sa gen plis ke 1 an. Goumen Wo Bèlè, Ba Bèlè a gen plis ke 2 zan. Goumen Riyèl Maya Dèlma 6 la gen plis ke 2 zan. Leta pa janm pran okenn dispozisyon pou l frennen goumen sa se paske lavi nou pa vle di anyen pou yo. Tandike. Lè se laboul, jan m sot di l lan, ou wè ki dispozisyon ki gentan pran pou kouri rezoud pwoblèm nan. Enben jodi a fò nèg Bèlè yo konprann, fò nèg Riyèl Maya konprann, fò nèg Ri Timas konprann, goumen sa ke n ap fè a p ap mennen nou okenn kote, e ke vo mye ke nou met tèt nou ansanm, vo mye ke nou konjige fòs nou ansanm, epi pou nou di, pou nou, pou nou idantifye vrè enmi nou yo. Vrè enmi nou yo ki se mèt sistèm nan. Vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan. Vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ka mikwo yo. Vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan kap fè politik yo, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ki nan pouvwa, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ki nan opozisyon, jodi a li lè pou nou itilize moun sa yo, li lè pou nou idantifye moun sa yo kòm enmi nou epi se kont moun sa yo pou nou goumen. Ankò yon fwa nèg Bèlè yo, mwen ouvè 2 bra m ba nou, nou la, mwen vle fè lapè avè nou san ipokrizi, mwen vle fè lapè avè nou san epon lapè pèpè jan yo renmen di an, Mwen jis bezwen nou met tèt nou ansanm epi pou nou mache sou sistèm nan. Ou pa pè pou yo pa di ke Jenèf lan se kè Picpèp? Ou pa pè pou yo pou yo di Jenèf lan se kè Picpèp ki fè n ap mande inyon sa a oubyen lapè an? E
Pafwa feblès tou pafwa pafwa feblès tou se fòs nou pafwa feblès tou se fòs nou pou Ayiti nou pa pè pou moun ba nou okenn kritik menm si yon moun ta di se fèb nou fèb ki fè nou ap mande Lapè a, sa pap deranje nou. Men depi nou kapab jwenn lapè a, e ke pou nou atenn objektif nou. Objektif nou se kisa li ye jodi a? Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi Alye pa gen 2 objektif. Objektif nou se kapote sistèm ki fè gen yon Ayiti anwo, ki fè gen yon Ayiti anba.